Ki sa sa vle di lè nou di yon moun se yon sitwayen? Èske se paske li fèt nan yon peyi? Èske se paske li gen nasyonalite peyi sa a? Èske se paske li gen yon paspò? Oswa paske chak fwa gen eleksyon, li ale vote? Men m ta renmen nou ale yon ti kras pi lwen toujou. Èske yon moun ka gen sitwayènte yon peyi san li pa vrèman egzèse sitwayènte li? Se kesyon sa a m ta renmen nou reflechi ansanm sou li jodi a. Byenvini nan sezon 3 a, Leta e le sitwayen. Nan premye sezon an, nou te pale sou Leta ak enstitisyon yo. Nan dezyèm sezon an, nou te pale sou tranzisyon, kriz ak feblès Leta. Kounye a, nou prale vire kamera a sou yon lòt eleman fondamantal nan lavi yon Leta, sitwayen an. Paske, Leta pa sèlman prezidan, palman, tribinal ak minis oswa administrasyon. Dèyè tout enstitisyon sa yo genyen moun. E nan yon sosyete politik, moun sa yo se sitwayen. Sitwayen an, ki moun li ye? Mo sitwayen an se yon mo nou itilize anpil. Nou souvan di, li se yon sitwayen ayisyen. Nou se sitwayen peyi sa a. Men èske nou janm pran tan nou pou n mande tèt nou ki sa sitwayènte sa a vle di? Nan sans ki pi senp, sitwayen an se yon moun ki gen yon lyen legal ak yon leta. Men sitwayènte pa sispann la. Paske, sitwayen an pa sèlman yon moun Leta rekonèt. Se yon moun ki gen dwa, ki gen libète, ki gen dwa patisipe nan lavi piblik. Men li gen tou devwa ak responsabilite. Se la bagay la vin pi enteresan. Paske, si nou konsidere sitwayen an kòm moun ki sèlman ap mande kisa Leta dwe fè pou mwen, nou pa fin konprann tout sans sitwayènte a. Sitwayen an dwe kapab poze tèt li yon lòt kesyon, Kisa mwen menm mwen dwe fè kòm sitwayen? Dwa san devwa? Hum! Nan yon demokrasi, nou pale anpil de dwa. Dwa pou pale, dwa pou vote, dwa pou reyini, dwa pou patisipe, dwa pou kritike pouvwa, dwa pou mande kont, tout dwa sa yo fondamantal. Men gen yon bagay nou pa dwe bliye. Demokrasi pa mache sèlman ak dwa. Paske dwa nou yo egziste nan yon espas kote lòt moun gen dwa yo tou. Si mwen gen dwa pou m pale, lòt moun yo gen dwa pa yo tou pou yo pale. Si mwen mande Leta respekte lalwa, mwen dwe aksepte menm lwa sa a konsène m tou. Si mwen mande pou byen piblik yo pwoteje, mwen pa ka konsidere byen piblik yo kòm yon bagay ki pa pou pèsòn. Si mwen vle Leta pa nan koripsyon, mwen dwe reflechi tou sou pwòp relasyon mwen genyen ak koripsyon. Se la a sitwayènte a mande yon bagay ki pa toujou fasil, koyerans. Konstitisyon ayisyèn nan pa sèlman pale de dwa, E se la m ta renmen nou tout rejwenn nou nan yon referans ke nou tout gen an komen, Konstitisyon peyi a. Nan atik 52 Konstitisyon 1987 la, li di, A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique, tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. An n fè yon ti peze sou dezyèm pati fraz sa a. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Sa vle di, tout dwa gen yon devwa ki mache ak li. Konstitisyon an pa kite nou nan dout sou sa. Se sa k fè nan atik 52, pwen 1 an, li presize devwa sivik sitwayen an nan domèn moral, politik, sosyal ak ekonomik anvè Leta ak patri a. Li pale pami lòt bagay de respekte konstitisyon an ak lwa yo, vote san kontrent, peye taks, respekte byen leta ak byen lòt moun, pwoteje anviwònman an, travay pou lapè epi respekte dwa ak libète lòt moun. Sa enpòtan anpil. Paske konstitisyon an pa wè sitwayen an kòm yon moun ki la sèlman pou resevwa nan men leta. Li wè li tou kòm yon moun ki gen yon wòl pou jwe nan lavi peyi a. Bon, kounye a la, ann retire gwo mo yo. Ann pran lavi chak jou. Lè yon moun jete fatra nan lari a, epi li di, Se Leta k ap netwaye. Èske sa gen rapò ak sitwayènte? Lè yon moun kraze yon byen piblik, epi li di, Se pa pou mwen li ye. Èske sa gen rapò ak sitwayènte? Lè yon moun vann vòt li paske li gen pwoblèm yon ti monnen, Èske sa a gen rapò ak sitwayènte? Lè yon moun wè yon enjistis epi li di, Sa pa gade m. Èske sa a gen rapò ak sitwayènte? Lè nou pataje yon enfòmasyon nou pa verifye, epi enfòmasyon sa a ka twonpe lòt moun, èske sa a pa yon kesyon de responsabilite sivik? Sitwayènte pa sèlman fèt nan palman. Li fèt tou nan lari a. Li fèt nan katye. Li fèt nan lekòl. Li fèt nan travay. Li fèt nan fason nou trete lòt moun. Li fèt nan fason nou konsidere byen piblik. Li fèt tou nan fason nou patisipe nan lavi kominote nou. Sitwayen se yon pratik li ye. Gen yon konfizyon nou ta dwe korije. Souvan, lè nou pale de sitwayen an, premye bagay ki vin nan tèt nou se eleksyon. Men, sitwayènte pa kòmanse jou eleksyon epi li fini lè nou rantre bilten an nan bwat vòt la. Vote se youn nan fason sitwayen an patisipe. Men se pa sèl fason sitwayen an patisipe nan lavi piblik. Yon sitwayen kapab mande transparans, li kapab swiv travay reprezantan li yo, li kapab poze kestyon, li kapab patisipe nan òganizasyon kominotè, li kapab defann yon koz. Li kapab mande yon enstitisyon rann kont, li kapab enfòme tèt li avan li pran desizyon. Li kapab travay ak lòt moun pou chanje yon sitiyasyon nan yon kominote. Yon sitwayen pa sèlman yon moun ki vote. Yon sitwayen se yon moun ki patisipe. Demokrasi pa aprann sèlman nan liv. Se la yon refleksyon Alexis de Tocqueville enteresan pou nou. Lè Tocqueville t ap obsève sosyete amerikèn nan, li te sezi wè jan moun yo te konn òganize tèt yo an asosyasyon pou reyalize objektif komen. Li te wè nan abitid sa a yon bagay ki enpòtan pou demokrasi. Sitwayen pa rete ap tann Leta pou fè yon bagay pou yo. Yo aprann aji ansanm. Bibliyotèk Kongrè Etazini an raple jan Tocqueville te konsidere asosyasyon yo kòm yon mwayen ki bay sitwayen yo kapasite pou yo antre nan pwoblèm kolektif yo epi fè yo tande vwa yo. E sa ban nou yon bèl leson. Demokrasi pa sèlman yon sistèm nou genyen, Se yon kilti nou dwe pratike chak jou. Ou aprann patisipe lè ou patisipe. Ou aprann diskite lè ou aprann koute lòt moun. Ou aprann respekte opinyon lòt moun lè ou aksepte ke lòt moun pa oblije patisipe menm jan ak ou. E se petèt youn nan pi gwo defi nou genyen. Èske nou aprann moun yo ase sou kijan pou yo vin sitwayen? Paske nou aprann yo li, nou aprann yo ekri, nou aprann yo matematik, nou aprann yo lasyans, men èske nou aprann yo ase sou ki jan Leta fonksyone? Èske nou aprann yo sou ki dwa yo genyen, ki devwa yo genyen, ki jan pou yo vin patisipe nan lavi piblik? E se yon kesyon nou pap fini jodi a. Jodi a, le mot de la Constitution sòti dirèkteman nan atik 52 a. A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Pou kèk moun, se yon senp fraz. Men, yon gwo prensip. Dwa ak devwa mache ansanm. Paske, si nou vle yon sosyete kote sitwayen yo konnen dwa yo, nou dwe ede yo konprann responsablite yo tou. E si nou vle yon Leta kote lalwa respekte, nou dwe kòmanse reflechi sou ki relasyon nou menm kòm sitwayen nou dwe devlope ak lalwa. Petèt youn nan kesyon nou dwe poze tèt nou nan peyi a pa sèlman ki kalite Leta nou genyen, men se ki kalite sitwayen nou ye. Paske nou kapab gen bon konstitisyon, nou kapab ekri bon lwa, nou kapab kreye bèl enstitisyon, men si sitwayen yo pa enterese a sa k ap pase nan peyi a, si yo konsidere byen piblik tankou byen pèsòn, si yo sèlman sonje dwa yo epi bliye devwa yo, Si yo mande transparans nan men lòt moun, men yo pa mande l nan pwòp konpòteman yo, demokrasi a rete frajil. Se poutèt sa, relasyon ant Leta ak sitwayen an pa yon relasyon kote sèlman bay epi lòt la resevwa. Se yon relasyon kote chak bò gen responsablite pa li. Leta dwe respekte sitwayen, men sitwayen an dwe konprann wòl li tou. E petèt se la a nou dwe kòmanse, pa sèlman ak kesyon kisa peyi a dwe fè pou mwen? Men ak yon lòt kesyon, kisa mwen menm mwen ta ka fè pou peyi a? Se te premye epizòd nou nan sezon 3 a, L'Etat et le citoyen. Nou te kòmanse ak yon kesyon senp, Kisa sa vle di yon sitwayen? Men nou wè sitwayènte se plis pase yon nasyonalite. Se plis pase yon paspò. Se plis pase yon kat idantite e menm plis pase yon vòt. Sitwayènte se dwa, men tou se responsabilite. Nan pwochen epizòd la, n ap kontinye fouye je nan relasyon sa a ki egziste antre Leta ak sitwayen. Paske, si sitwayen an gen dwa, ki sa dwa sa a yo ye? Epi tou, ki sa Leta dwe sitwayen li yo? Non pa m se Gelome Juste. Mwen te kontan prezante w Le Mot à Dire. Pa janm bliye, chak moun gen yon mot à dire.